Mwen salye ou menm ki pral gade videyo sa nan non Sovè nou an, Jezi Kri. Nou retounen pou nou kapab prezante ou nevyèm leson ke nou twouve nan etid ke n ap fè sou lidèchip de legliz. Leson sa a li menm li titre, Travaye antanke kongregasyon lokal de Legliz di Senyè san zansyen e se prepare pou lavni. Bondye nan sajès li, li. te deside aske chak asanble oubyen kongregasyon lokal yo kapab genyen pwòp ansyen yo pou dirije yo, oubyen si nou pa ta vle di ansyen nou te kapab di pastè oubyen bèje, nenpòt nan lòt tèm ke nou konnen ki kapab refere a menm pozisyon sa a. e se rezon pou lakèl apotre Pòl te chaje Tit e Timote pou yo te kapab al etabli ansyen, swa a Efèz oubyen a Krèt. Nou wè sa lòske nou li nan Tit chapitre premye, soti nan vèsè premye, e nou kapab li tou nan 1 Timote le chapitre 3. Mentnan, nou vle atire atansyon w sou le fèt ke genyen kèk nan responsablite ke yon predikatè genyen ke yon ansyen genyen tou. Oubyen genyen nou ta kapab di responsablite komen pou predikatè e ansyen. Pami lèkèl, de menm ke yon predikatè ta dwe. kapab oubyen an mezi pou li ansenye, se de menm ke yon ansyen ta dwe an mezi tou pou l kapab ansenye. E sa se yon aptitid ke nou twouve lòske nou li nan 1 Timote 3,

predikatè la gen menm responsablite sa tou, paske Pòl nan 2 Timote 2 vèsè 15 t ap chaje Timote li menm pou l te kapab ansenye. Mentnan gen kèk kesyon ke nou ta vle poze e reponn a yo, Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'anciens dans une église locale? Kòman fonksyonn lè predikatè? Se a di kijan predikatè yo ta dwe fonksyone nan yon asanble ki pa gen ansyen? Qu'en est-il des hommes de l'église dans leur rôle? Donk ki wòl gason yo nan legliz la si ta va pa genyen ansyen nan legliz sa yo. Nou konprann ke se yon triste reyalite. Se plan Bondye pou ke tout legliz yo ta kapab gen ansyen. Oubyen tout kongregasyon, chak kongregasyon ta kapab gen ansyen pa yo. Men, lòske nou gade sitou atravè Karayib la, nou remake ke majè pati de asanble yo pa gen ansyen. Mentnan, ki jan legliz yo ta dwe fonksyone nan ka sa a? Ki wòl predikatè yo ap genyen? Ki jan yo ta dwe fonksyone? E ki wòl tou gason yo ta ta sipoze jwe nan legliz la? E ki moun ki ta va, nan sans sa a, genyen otorite? Donk, se kesyon sa yo ke nou pral wè si nou ta kapab reponn. Premye bagay, piske nou pale de wòl predikatè yo. Ebyen, nan yon asanble kote ke pa gen ansyen, wòl predikatè la toudabò ta sipoze travay pou etabli ansyen. Nou wè ke Pòl te rekòmande non sèlman a Timote men a Tit pou te kapab fè travay sa a. Donk, Timote te genyen pou chaj pou l te kapab etabli ansyen a Efèz, e Tit te genyen kòm responsablite pou te etabli ansyen oubyen pastè a Krèt. Men, yo te gen tou kòm devwa pou yo te kapab reprimande ansyen sa yo lòske yo tonbe dan le peche oubyen si yo ta va kontinye dan le peche. E sesi yo te sipoze fè sa de manière publique. Poukisa se pou yo te kapab enspire krent nan lòt nan lòt predikatè oubyen ansyen yo dizon pou pa yo menm tou tonbe dan le peche oubyen dewoute de dwa chemen an. Donk sa a se te yon pati de responsablite ke predikatè la ta kapab genyen nan yon legliz ki pa genyen ansyen. Mentnan, travay ansyen yo, nou konprann ke yo limite sèlman a kongregasyon lokal kote ke y ap sèvi. Paske se yo ki genyen yon responsablite pou yo kapab veye sou nanm manb kongregasyon yo. E moun sa yo, yo genyen kòm responsablite pou yo reponn devan Bondye sou ki jan e kòman yo te mennen twoupo a oubyen yo te nouri twoupo a e pwoteje twoupo a. Donk, se responsablite dirèk de ansyen yo. Donk, nou wè ki kote ke responsablite predikatè yo kapab komen vizavi de responsablite ansyen yo e nou wè tou plizoumwen ki responsablite ki bay a ansyen an ki petèt pa bay a predikatè la. Mentnan, e gen yon pakèt rezon ki fè yon legliz lokal gen dwa pa gen ansyen e nou vle pase yon ti tan pou nou kapab touche pwen sa yo. Pafwa, Yon kongregasyon gendwa pa genyen ase moun ki kalifye pou pozisyon ansyen an. Nou wè sa nan premye pwen an, pafwa yon kongregasyon na pa de ou plizyè òm ki reponn o kalifikasyon done pa Pòl dan 1 Timote 3, 1 a 7, oubyen Tit, premye, 5 a 9. E nou konprann son bagay ki klè, ilèvrè ke legliz la bezwen genyen ansyen. Men nou pa ka kouri etabli ansyen san ke moun sa a pa ranpli oubyen reponn dizon a kritè ki bay pou ke yon moun kapab ansyen. Donk si nan yon asanble, pa genyen o minimòm 2 moun ki reponn a kritè sa yo, e lòske nou di 2 moun, n ap pale byen antandi de 2 gason. Si pa gen o minimòm 2 gason ki reponn a kritè oubyen kalifikasyon ke nou jwenn nan non sèlman Timote e Tit ebyen malerezman asanble sa a pap kapab gen ansyen. Donk sa se yonn nan premye rezon ki konn fè ke asanble yo souvan pa gen ansyen nan yo. Mentnan, gen kongregasyon tou ki pa gen ansyen se paske predikatè lokal la li pa deside pou l sede plas li e l pa chwazi oubyen l pa dakò pou ke l apral gen moun sou tèt li puiske si l ta etabli ansyen otomatikman li etabli ansyen ebyen se ansyen sa yo ki pral genyen pou responsablite pou yo dirije legliz la e sesi predikatè sa pral sou titèl de ansyen sa ou byen pastè sa yo ki etabli a. Donk gen anpil predikatè ki konn pa dakò pou yo kapab sede plas yo ou byen yo konn tou senpleman pa enterese pou ke legliz kapab gen ansyen paske yo renmen loske se yo ki a la tèt se yo ki ap delege responsablite Se yo k ap domine, kòmande ou dirije nenpòt tèm ke mwen menm ansanm avèk ou e ta va e deside itilize. Mentnan, yon lòt rezon se paske pafwa moun ki nan asanble a oubyen frères et sœurs ki nan asanble sa y ap chèche yon moun ki pafè. pou yo kapab etabli kòm ansyen. Mentnan, nou konprann ke byen ke genyen kalifikasyon, byen ke genyen kritè, pa gon moun k ap janm pafè. Ok? Mwen menm, ou menm, se yon bagay ke nou konnen klè, pa gen moun sou latè ki pafè. M pa pafè e petèt ou menm k ap tande m nan, ou pa pafè. Donk, de se fè, si nou di tèt nou ke pou nou etabli ansyen fòk nou jwenn moun ki pafè, donk de la etan, la pral rann li enposib paske pa gon moun ka pral pafè, pa gon moun n ap jwenn ki reyèlman pafè. Donk se yonn nan rezon ki fè pafwa asanble yo konn pa genyen ansyen paske petèt predikatè ki la a oubyen gwoup de moun ki gen pou responsablite pou chèche kiyès nan asanble a k ta kapab ansyen, y ap Humm gade pou yo wè eske yo ta jwenn yon moun ki pafè pandan ke pap janm gen yon moun ki pafè an reyalite pou ta kapab pran la relèv oubyen pou ta kapab fè ofis dansyen nan asanble a. Mentnan dan notre kote pafwa gen moun ki konn kalifye pandan se tan yo pa enterese pou yo kapab sèvi kòm ansyen nan asanble a. E se yonn nan bagay ke nou te wè lòske nou te li nan 1 Timote chapitre 3, le verset premye, donk nou konprann ke sipoze gen yon dezi. Si moun nan pa dezire pozisyon an, nou pa ka nou pa ka fòse moun nan pou l aksepte pozisyon an. Moun nan tou dabò dwe gen yon dezi nan li menm pou pozisyon an oubyen pou l ta kapab devni yon ansyen oubyen yon pastè nan asanble a. Si moun nan pa genyen dezi, donk la a, nou pa ka etabli moun sa a kòm ansyen. De la etan, se yonn nan rezon tou ki konn fè ok legliz yo pa gen ansyen paske kapab gen 10 moun ki kalifye, kapab gen 15 moun ki kalifye men tout 15 moun sa yo oubyen tout 10 moun sa yo pa gen kenn enterè pou yo ta kapab dirije legliz la. Ebyen pou rezon sa legliz la oblije kontinye fonksyone san ke li pa genyen ansyen ladan. Mentnan, ki defi ke yon kongregasyon kapab fè fas a li lòske l pa gen ansyen, e ki solisyon tou ki ta kapab li nesesè pou ede yo jere yon seri de pwoblèm? Mentnan, e la nou pral pase nan yon pati ki vrèman enpòtan. Yonn nan defi ki ki pral genyen se pran desizyon. Sa se yonn nan defi ki pral genyen lòske legliz la li menm li pa gen ansyen. E yonn nan solisyon ki kapab sigjere se se reyinyon dafè. Ok, reyinyon dafè. Donk kote ke anm yon gwoup nan legliz la, yon gwoup dòm pli presizeman kapab chita oubyen yo reyini antre yo menm pou yo diskite de pwoblèm legliz la e konsa pou yo kapab pran desizyon e pèmèt aske legliz la fonksyone e legliz la kontinye fikse dè objektif e atenn objektif sa yo ki vize yo. Nou kapab lire la, Une réunion d'affaires n'est pas un substitut à une assemblée d'anciens. Ceci étant dit, paske nou genyen laposiblite pou nou fè dè reyinyon dafè, pa di ke nou pa janm dwe chwazi ansyen ankò. N ap rete kòmsi pandan ventan, trantan, yon legliz ap fonksyone avèk kesyon de reyinyon dafè san ke yo pa janm gen ansyen. Donk nou konprann ke se yon solisyon ki anvizajab, se yon solisyon ki menm sigjere, men se pa an reyalite yon sibstiti pou etablisman de zansyen.

ke reyèlman reyinyon dafè yo pa ka yon sibstiti pou ansyen. Donk, sèt yn rezon pou lakèl legliz a bezwen dansyen biblikman kalifye. Donk, nou wè ke li enpòtan, an depi de tou, malgre nou kapab itilize reyinyon dafè ke li sipoze enpòtan nan yon tan ki pa twò long pou ke gen ansyen ki etabli pou kapab pran la relèv e pou dirije legliz. Donk gen yon pasaj ki bay ke nap ankouraje ou li, ou kapab li Acte 20 le verset 28 e ou kapab li tou 1 Pierre 5 le verset 2. Mentnan nap pase a yon lòt kesyon.

Ok donk si gen 5 moun nan reyinyon dafè la, nou fè yon vòt, 3 moun dakò, 2 moun pa dakò, ebyen 3 moun nan, kwakseswa desizyon yo te pran, se li ki ap vote. Si se 4 moun tou ki dakò, yonn pa dakò, ebyen toujou zètil la majorite ranpòte. Ok. Donk 4 moun yo ap gen rezon sou grenn ki pa dakò a. Donk sa se yonn nan mwayen ke desizyon kapab pran oubyen yo kapab pran desizyon diran reyinyon dafè yo. Qu'en est-il de l'autorité dans les réunions? Tout d'abord, la Bible est notre autorité suprême. Aussi, les Écritures enseignent que les plus jeunes doivent se soumettre à ceux qui sont plus âgés et plus sages. Nou konprann de par sa ke nou lire la a, loske gen reyinyon dafè yo, moun ki sipoze gen otorite se sila yo ki pli aje. Donk moun ki pli aje a genyen la posibilite pou kapab pran yon seri de desizyon. E de la etan, sila yo ki pli jèn yo sipoze soumèt a sa ki pli aje yo, yo menm yo deside. Mentnan, Yonn nan mwayen ke souvan e nou toujou fè si ke travay legliz la kapab avanse menm lòske pa gen ansyen, se atravè yon komite. E souvan pou genyen reyinyon dafè ke nou sot ap pale de li, genyen anpil nan asanble yo ki konn deside fè sa nou rele yon komite. Genyen ki rankontre oubyen ki reyini san ke pa gen yon komite men yo toujou genyen des réunions d'affaires pour les hommes de l'église oubyen les frères de l'église. Tout frè yo reyini an jeneral, yo diskite de sa ke legliz la bezwen epi yo pran desizyon. Se tankou yo fonksyone kòm yon komite men an reyalite pa gon prezidan, pa gon vis prezidan, kwakseswa. Yo senpleman reyini, yo pran desizyon epi yo delege responsablite antre yo. Donk nou remake ke sa a fèt anpil nan asanble kote ke nou ye, sitou isi a Jamayik. Men se konsa tou gen asanble ki plito itilize sa ke nou rele yon komite. Donk, un moyen efficace de faire accomplir le travail du Seigneur avec ou sans collège d'anciens est an devlopan de komite. Mentnan gen 3 domèn prensipal ke e yon legliz sipoze asire yo ke yo ap evolye ladan. Donk tou dabò se evanjelizasyon, Genyen tou edifikasyon oubyen kwasans spirityèl. Donk edifikasyon se sitou sa ki gen pou wè ansanm avèk etid e petèt ankourajman atravè la pawòl di Senyè. Ok donk se la predikasyon. Mentnan genyen tou byenveyans. Gen kèk lòt aspè, se antretyen enteryè di batiman ki se netwayaj de lokal la oubyen de bilding nan, antretyen eksteryè batiman an ki se sitou si ta va gen lakou, si gen espas pakin, eksetera. Genyen tou gen aspè benevola, gwoup alimantè pou lè malad ou lè fineray. Kapab genyen tou manb dakèy eksetera. Donk nou wè ke sa yo se yon seri de ministè ki genyen nan legliz oubyen yon seri de domèn ki ta sipoze evolye osen de legliz. 3 premye yo, jan nou te wè, se evanjelizasyon. Pa kapab pa gen evanjelizasyon. Fòk gen evanjelizasyon. Fòk genyen tou klas oubyen etid. Donk, se la nou kapab pale de Ecole du Dimanche. Lekòl pou timoun yo, lekòl pou pèsòn aje yo oubyen granmoun, lekòl pou jèn, nouvo batize, ensi de swit. Genyen tou tout lòt ke nou te site, antretyen enteryè oubyen eksteryè batiman an, genyen aktivite benevola, donk se bay oubyen vizite malad, vizite sila yo ki granmoun ki aje ki pa ka soti ankò, gen vizit ki ka fèt tou nan prizon, gon pakèt lòt bagay ke legliz la kapab e genyen kòm domèn pou yo evolye ladan. Nou kapab wè detay yo la, edifikasyon, kisa ki kapab rantre nan edifikasyon, ensi de swit. Donk, pou ke jan de domèn sa yo kapab mache, fonksyone byen nan asanble a, kapab genyen diferan komite ki bati. Li depann de ki asanble. Gen asanble ki sèvi avèk yon sèl komite, konsa tou gen asanble ki sèvi avèk plizyè komite. Kapab gen yon komite santral Epi pandan ke gen komite santral sa a, gen yon komite ki la tou pou jere evanjelizasyon, gen yon komite ki la pou pou jèn yo, ensi de swit. Donk, nou kapab fè izaj de komite lòske asanble yo pa genyen ansyen nan yo.

pou ansyen yo nan kongregasyon lokal yo. Li vrèman enpòtan e obligatwa pou ke chak legliz kapab genyen ansyen. E nou ankouraje chak predikatè pou kapab devlope oubyen bati yon plan pou kapab etabli ansyen nan asanble kote ke yo menm y ap dirije.

E sa vrèman trè enpòtan pou nou kapab atire atansyon sou li. Wi, li nesesè pou ke nou bati yon plan pou kapab gen ansyen nan legliz. Men sepandan, nou pa dwe nou pa dwe twò prese pou n al kouri etabli ansyen ki pa selon lavolonte de Dye oubyen ki pa ranpli kritè e kalifikasyon ke yo ta sipoze ranpli. Nou konprann ke pèsonn p ap pafè, men, Li enpòtan e nesesè tou pou nou kapab plizoumwen rasire nou ke moun sa a ranpli kritè e kalifikasyon ki genyen yo, san ke nou pa e fè yon chwa ki pa selon selon la volonte de Dye, oubyen nou pa fè yon chwa de pa presipitasyon, men ki pral pote plis mal ke byen. Donk, se la ke n ap kanpe ansanm avèk premyè pati nan leson 9 la. Nou va retounen nan dezyèm pati leson sa a nan yon nouvo videyo oubyen nan yon lòt videyo. Nou ankouraje w pou w kapab li davantaj, pou w kapab non sèlman li tèks ki bay yo oubyen pasaj yo, men lire materyèl la tou swanyezman paske nou la pou nou kapab gide w pou n fè yon survol pou ou menm. E nou toujou disponib si ou ta va gen yon kestyon ke w ta renmen poze, ou kapab kontakte nou swa pa email oubyen pa WhatsApp e konsa se va yon plezi pou nou menm pou nou reponn a kestyon ke ou genyen. Mèsi ke Bondye beniw.